M di Bondye mèsi e m remèsye w ou menm ki toujou e gade ki bay videyo yo lak nou kontan anben frè m ak sè m nou remèsye w paske pou videyo sa nou pote pou ou nou konnen nou fèk Kòmanse yon ane, mwen mande nou. Emisyon sa li enpòtan pou tande paske pou ou menm li fèt. Bondye papa m ki nan syèl la men ane sa ki fenk kòmanse wa beni tout moun ki pral tande video sa mwen mande w souple Ou menm nan sòm 27 David di letènèl è ma limyè e mon sali souple wa ak limyè w la wa klere chemen an pou nou. Nou lan yon nouvèl ane. Nou bezwen direksyon e nou pa ka fè wout la san ou. Nou pa ka ane a kòmanse l pou nou Senyè. Devan pou nou. Pwoteje nou. Nou mande w pou w avèk nou nan tout mwa yo, nan tout ane a, nan tout jou yo. W ap beni chak moun e w a pwoteje nou tout ki sou planèt la. W a sekirize nou. W a ba nou tout. Pwoteksyon Nou konte sou pwoteksyon ou Nou konte sou èd ou Nou konte sou pisans ou Nou konte sou pouvwa ou Papa w a pran swen nou pandan ane 2026 la W a sekirize nou W a ba nou viktwa Pa kite anyen mal rive nou W a ba nou tout sòt kalite pwoteksyon Wa desann gras ou sou nou, klere nou a bèl limyè w la, pote nou sekou pa pouvwa Lespri Sen an, vin ede nou. Tanpri Senyè, briye pisans ou lan lavi nou, mete so w sou fon nou, sekirize nou. Pa kite n tonbe lan sa ki mal, men delivre nou anba tout sa ki mal. Nou konte sou ou ba nou tout sòt kalite pwoteksyon, sekirize lavi nou. Vin beni nou Seyè. Geri nou yo. Tout maladi nou yo, moun ki malad wa geri yo. E Seyè, mete pwoteksyon pou okenn maladi pa antre sou nou. Fè mechan rete lwen nou. Ede nou pou nou fè sa ki dwat. Ede nou pou nou fè sa ki jis. Ede nou, Senyè. Pèmèt nou gen krent pou ou. Ede nou pou nou renmen ou. Ede nou pou nou viv lan volonte ou. W ap voye benedisyon sou nou menm jan ou fè plant yo donnen anpil. Menm jan w fè pye bwa yo donnen anpil, fè nou donnen Seyè, fè nou bay pwodiksyon, beni nou materyèlman, beni nou finansman, beni nou sosyalman e beni nou espirityèlman Senyè men peyi nou Ayiti lanmou w wap beni Ayiti. M leve pèp ayisyen an jeneral ba w. Wa pwoteje yo. Wa delivre peyi yo. Wa geri peyi yo. Nou leve pèp ayisyen ba w. Voye pwoteksyon Ayiti e pwoteje pèp ayisyen. M leve moun ki te vini lan pwogram Baden yo. Yo lanmò, wè mizè yo, wè soufrans yo. Don mo pou yo, Seyè. Mwen priyo pou moun ki lan peyi a t poko gen rezidans ki sou depotasyon tanpri seyè m mande w wa konsidere ka yo a nou konnen w son bondye tou pisan ou konn fè rout kote pa gen rout wa fè chemen pou yo pemèt pou yo rete ozetazini m leve ayisyen ki kanada. Dabò, Ayisyen k Lafrans, Ayisyen Sendomeng, pwoteje yo, Seyè. Nou priye w pou sila yo ki malad, w a touche yo, w a geri yo. W a fè sa ak pisans ou. Nou mande w pwoteksyon, w a sekirize nou, w a beni nou, Senyè. Ou menm ki beni arive nou, w a beni depa nou. W a pwoteje nou pou nou pase yon jounen an byen. W a pwoteje nou pou nou pase yon bèl nwit an byen. Wap beni chak moun kelkeswa lè yap tande video sa mete prezans ou ak gras ou pou yo santi gon transfòmasyon e wap beni yo Senyè nou priye w pou sila yo ki pap travay wa ba yo travay nou priye w pou sila yo ki malad tanpri Senyè wa geri yo wa ba yo yon sewòm yon piki. M priye w pou sila yo ki pa santi yo gen lapè, wa voye lapè trankil lan lespri yo, lan panse yo. Wa sekirize yo Seyè, wa avèk nou e nou priye w konsa dan le non de Jezi. Amèn.